Mouvman kidnapin nan pap janm sispann nan peyi a. Ou di mwens, mouvman kidnapin nan, li pral pran lontan ankò pou l rezoud nan peyi a. E m pral esplike nou poukisa. Paske, anfèt, tou sa ki la kòm sitiyasyon densekirite, y a les mains invisibles qui sont donc derrière et ke n toujou di nan emisyon maten deba se pa yon aza non nou rete la nou wè ke gen kidnapin nan peyi a ok se pa yon aza ke w wè ke gen kidnapin nan peyi a ou wè gen tout ensekirite sa nan peyi a madame mesye se paske y a des mains invisibles jodi a ke se swa ki pwòch pouvwa a oubyen ki kont pouvwa a, men se de men jodi a ki gen de gwo enterè sou le plan ekonomik, ki gen de gwo enterè sou le plan politik. Men moun sa yo.
Bay tèt ou klòch, ok? Men bagay yo, moun sa yo se kriminèl yo ye, li pa gen lòt. Non, ekoute, moun sa yo se kriminèl yo ye. Kriminèl. Li pa gen lòt non, ok? Li pa gen lòt non.
E se de bagay ki byen planifye. E pa gen amatè. Y a pas d'amateurisme ok nan sa kap rive la madam mesye sur le plan kriminèl nou ka di ke politik la gen anpil amatè ladann gen anpil nèg avèk fanm kap fè politik la an amatè ok nan pa gen oken plan oken vizyon nan pran de desizyon tèt anba e nan menm fòmilasyon e mesaj yo donk sur le plan e kominikasyonèl men an matyè de kriminèlite an Ayiti pa gen amatè. Ou ka jwenn de twa ti vòlè ok ki anba anba k ap fè flay men planifikasyon kriminalite nan peyi a se de moun ki gen de gwo enterè nan peyi a sou plan ekonomik e sou plan politik e ki yo menm tou pran de ekspè ok pou planifye kriminalite pratikman nan peyi a madam mesye. Poukisa mwen di ke. Li pral pran tan, anpil tan pou kidnapin nan kanpe nan peyi an, paske le kidnapin c'est un outil ok nan fason de fè politik sèten moun patikman nan peyi a madam mesye. An nou gade yon tablo jodi a nan emisyon maten deba. Mwen toujou di nan emisyon maten deba pa neglije doktè Ariel Henry,
pa minimize, pa minimize kapasite ok Doktè Ariel Henry ki se premye minis peyi a e kap ranpli fonksyon di prezidan de la repiblik pa minimize l madam mesye paske Doktè Ariel Henry li soti nan yon lekòl politik e l gon pakou la sou politik patikman nan peyi a ou pat janm te konn tande non se te yon doken chwa ou pat janm te konn tande non misye non se te yon chwa.
Alò, e, ekskize wi, Louko, pou twazyèm doz lan la, li, li, li obligatwa menm an Frans pou les plus de 65 ans? Wi, wi. E, e, e, e Ozetazini la, li, li obligatwa an Frans. Pou les plus de. Les plus de 65 ans. Ok. Kòmsi yon moun ki nan 65, 66, 67. Li obligatwa pou moun sa yo.
Li obligatwa pou yo.
Kòrèk. Ozetazini tou, y ap, y ap, y ap etidye l, donk ki, o Kanada tou, yo kòmanse ap bay moun sa yo li. Mèsi anpil pou presizyon an.
Pou, pa rapò avèk sa yo. Trè byen. Ok.
Mentnan, se ton chwa ke l te rete dan lonb pandan ke l te nan tout sa w te wè nan peyi a sou plan politik, Madam Mesye? Ok. Li afè ke, lè w wè non l vin site nan kesyon asasina Prezidan Jovenel Moïse, jiskaske lajistis deside de sò li, èske se vre, èske se pa vre, antouka n pa konnen. Men jodi a, non Doktè Ariel Henry nan de rapò. Ok. Alò, non l pa nan rapò dcpj a non, se nimewo telefòn li ki nan rapò dcpj a. Nimewo telefòn wi pa rapò avèk rekèt komisè di gouvèneman an e avèk zanmitay li avèk moun dragon yo alò dragon byen avèk Patrik Patrik Patrik se zanmi bon zanmi doktè Ariel Henry e doktè Ariel Henry.

ki gen responsablite pou y ba w ki kote pou y ale. Ki kote w dwe ale, ki kote w pa dwe ale se leta. Paske kèlkeswa peyi Louko, pa gen jistis, wou menm wou prèske pa konn si pou moute, si pou desann. Se yon sèl fason. Pou pou di yon moun moun sa a kriminèl enben moun nan pase lajistis yo kondane l men tout tan l eta Mesye kote w ye bon ou menm ou yon moun antre lakay w y tchwe yon moun ou di ou gendwa kouri dèyè moun nan moun nan gentan kouri yo pa menm okipe w ou wè moun nan kounye a yo lage w nan peyi an. Bon yap arete w epi bon yap arete w ou menm ki wè l la ok donk madam mesye donk sa se ton parantèz la. Alò anvan n fèmen parantèz la kòm nou konn tout bagay mesye poukisa e nan moman sa Paul Denis al reponn al devan jij la. Paske se moun Ariel Henry. Fò l fò l lave tèt li ok fò l lave tèt li.
Ekoute pi vit wal devan la jistis sa ekoute manda yo vle ba ou a la hein e momentum nan wi e momentum nan wi men justement si Paul Denis pa fè l kounye a lan kilè lap fè l. Ok.
Kilè lap fèl paske nan moman la Ariel Henry se moun pal. Dapre sal di je suis libre. Ok.
M te kè di el di clean tèt li. Ok. El di sou sou sou sou sou pa konn momentum bon alors menm sa se ou menm ki konnen. Wi m te bezwen konnen sa. Ok.
Donk dapre ou menm poukisa Youri avèk Reginald Boulos tout swit apre lanmò a pi gaz kole el devan la jistis. Wi.
Dapre ou menm. Paske si yo pat ale yo tap yo tap yo tap envite yo kanmenm. Ok.
Doktè blofè kite bal la dire dire dire yo prese fè rapid. Toto fè li. Wi, ou wè Youri gen pwoblèm, Youri debake l al nan lajistis ensi ke Reginald Boulos epi yo reponn kesyon y ap sipoze reponn nan. E prèske ou wè Ok.
tou lè 2 prèske ou wè se menm sitiyasyon an. Wi.
Ekip politik yo prezan, sesi sela. Paske gen yon ton.

Ariel Henry kòm premye minis ap deplase la. Pi gwo batay la Ariel Henry genyen l. E batay sa nan maten debat m te di n ap pral gade kijan l ap fini. Paske batay sa se yon batay tousuit aprè asasina prezidan Jovenel Moïse la. Nou pa wè nan moman fen Martine Moïse kase, nou pa wè sa? Wè fè a kase? Wi, oh jodi a la m kwè gen pati politik. Gad nou tande gen yon pati politik ki rele gad ki dwe pale jodi a wi.
Ou di fè kase? Ou di fè kase? Patrick Moise se nan eleksyon l prale la wi. Se mono sefalis wi l tap kore zanmi.
Sa w di m la a?
Premyè dam nan pa nan bagay prezidan antre nan palè. Se lè l fin rankontre avèk doktè Ariel Henry a.

Sdp mine de rien m pa tande bagay sa yo ankò a wi e lè w ap pran jodi a si te Jovenel Moïse ki te la toujou li pat gen enstitisyon li pat gen premye minis li tap dirije kòm sèl e prezidan oubyen kòm sèl pouvwa kounye a li premye minis li prezidan ok pou l ta premye minis e prezidan ou wè kisa sdp tap di jodi a Jovenel Moïse son diktatè. Se sa André Michel avèk Nènèl Cassy tap di nan tout radyo tout kote. Majori Michel.
Se sa yo tap mache di tout kote. Si se Jovenel Moïse ki te nan plas Ariel Henry. Yo tap lòk peyi ankò.
Ki tap jwe wòl de premye minis egalman de prezidan. Yo tap mache tout kote nan tout peyi nan tout radyo ou tap jwenn dè journaliste kap repete menm bagay ansanm avèk yo ke Jovenel Moïse son diktatè. E jodi a la. Barikat se avni nou. E men jodi a la Ariel Henry premye minis. Lap jwe wòl de premye minis egalman de prezidan. Yo nan gouvènman Ariel Henry a ou janm tande yo pale de diktatè? Ou janm tande pale de bagay sa? Men politik la bèl anpil.
Men èske n konprann, èske n konprann. E nan gouvènman apeze wi.
Ok, èske n konprann, èske n konprann pyon ke Ariel Henry deplase yo? Ann gade yo ansanm maten an. Tout sa se pou m esplike nou ke mouvman kidnapin nan poko ap fini. Ok? E nou pral konprann ni lè nou fini nan fen analiz la. Ann ale, ann gade pyon ke Ariel Henry deplase yo. Ariel Henry soti ki bò? Inite. Nan fizyon dabò, dabò nan fizyon. Nan fizyon. Li soti nan fizyon.
Ok. Fizyon.
Ariel Henry soti nan fizyon. Dabò, avan fizyon, li panpra.
Li se manb panpra. Li se manb panpra. Li te an Frans ansanm avèk mesye Serge Gilles. Serge Gilles. Ansyen senatè de la Repiblik.
Ok. Donk sa vle di ke se.
Se ekip fizyon, ekip, ekip panpra ki vin fizyon. Fizyon.
Ki Tande byen. kole, konakòm, yo vin fè fizyon. Trè byen. Wè. Konprann byen medam mesye. E jodi a n gade ki sa fizyon genyen, ki sa fizyon genyen jodi a, ok, kòm pouvwa. Tale, tale. An nou gade ki sa fizyon genyen jodi a medam mesye kòm, kòm pouvwa nan men yo. Nan gato?
Nan gato a. Kòm part de gato. Bon ti bagay. Kòm part de gato.
Gwo nèg ki te nan fizyon, ki rete atache a fizyon, k al fè inite. Senatè.
E ki se zanmi Ariel Henry. Sorel Jacinthe. Sorel Jacinthe! Wi!

Alò, nan men Dirpot.
Nan men Dirpot. Bon, Joël Hyacinthe.
Wi, entre autres. Ok.
Le ministère de la santé publique. Ki moun ki nan tèt ministè sante piblik a 83 zan? Bagay sa a mesye! Men e pa sa pou wè. Pa kou e vin la non. Bon, e pa sa pou wè.
Lò lò ap travay la mesye. Sa ki pase la a?
Ok. E pa sa pou wè mon frè. Ok. A 83 zan, se doktè Larsen. Wi.

O nivo de l'administration publique, yon octogénaire kapab nenpòt bagay. Fò n pa fè sa. M gen rezèv sou sa, Reginald Cesar.
Ok? E sa k fè lè w pran pansyon, bon mo yo itilize a, ou toujou rete osèvis de la Repiblik. Vwala.
Bay pè m atèkloch.
Èske w konprann? Ay defo, fò n pa kouri. Nou gen moun granmoun tou, mesye. Non, non, se pa kesyon de granmoun ou pa, mesye, w ap pale la. Se pa kesyon de granmoun, non. Se yon kesyon de yon peyi ou genyen. L'administration publique, mesye, gen yon laj pou w ka antre ladan l.

Alò nan M.
Li te chèf kabinè l. Men li te ansyen minis. Preval, yo rele Preval. Lasante.
Lasante, donk li te chèf kabinè l pandan l te minis. Wi. Pandan l te minis, trè byen. Se pa twò fòtman. Trè byen. Donk li tounen bal la ba li. Li tounen asansè a ba li. Lè sa a, m ap tou ba w enfòmasyon.
Se pa enfòmasyon m ap ba w, m ap rema yo. Lè sa a, Fusion pa t dakò kolabore. Yo t ap gen yon batay avèk Preval.
Lòske Prezidan Preval chwazi Lasèn, Raple w byen ke moun Fusion yo toujou di se Preval ki kraze Fusion.
Paske li pran Sorel, li pran Sorel li pran Sorel al fè Inite. Trè byen. Wala.
Ok. Se pou n konprann byen pyon ke l deplase yo pou n rive la a. Ki rapò l genyen? Ann al gade

E pwèske m ba yo e. Trè byen. E pou, poukisa se le chwa. E, e pou, Lespwa.
e poukisa se le chwa, poukisa se le chwa de, de, de Bertho? Eskize m, wi, yo pa menm bagay.
Alezi. Paske kòdinasyon verite poko janm chita avèk kòdinasyon inite pou defini yon bagay. Ok. Trè byen.
Ok. Poukisa se le chwa de Bertho? Anben, n ap konnen pi devan. E m pwomèt nou sa. Ok. Claude Joseph. Liberto a gen ti pale sou li menm si. Non gen bagay.
Claude Joseph misye Ariel Henry ekate Claude Joseph se pa paskel gen pwoblèm pèsonèl ak Claude non dayè Claude Joseph retirel nan pwoblèm paske se Claude Joseph ki retirel nan pwoblèm sendomeng lan paske pye nou te kòmanse mare a sendomeng nou pa sonje madam mesye Sa gen petèt 3 oubyen 4 semèn, 3 semèn konsa Haitian nan Maten Deba, Dominiken te gentan prèske anvayi Ayiti. Èske n pa sonje bagay sa? Ou pa sonje bagay sa a? On wikenn, Abinader te sipoze deplase l al patisipe nan aktivite deyò, li rete. Atèlpwen n t ap mande poukisa. E pandan wikenn sa a, peyi a te cho.

Se Claude Joseph wi ki retire Ayiti nan pwoblèm sa a. Ariel Henry pa gen pwoblèm pèsonèl ak Claude Joseph. Men l pa t ka pa ranplase Claude Joseph. Ok? Fò w wè, Claude Joseph lè l ap kite ministè afè etranjè, yo bat bravo pou li, yo bobo l, yo makiye li, yo poudre l, epi yo di l ale. Ale an pè.
Ale an pè. Mesye l minis.
Apre sa, ou èske ou tande lòt dosye sou Claude Joseph ankò? Non. Pa gen bagay konsa. Ok? E li.

nan men Ariel Henry. E sa fè maten an nan tit maten deba nou di w maten an, èske Ariel Henry ap kapab garanti emèjans yon nouvèl klas politik e yon redefinisyon de lopozisyon? Lòt sektè ki pran pi gwo souflèt la nan men Ariel Henry e Ariel Henry fin avèk sa yo nèt.

te gon pike devan ki se kòm Dadou yo gen kontwòl Ariel akò a ok lè Ariel fèk monte tande Michel do mwen evoke sesi mwen evoke Rockefeller mwen evoke Liberis si pa gen si si mwen evoke si n pa antre nan aplikasyon yo dè le premye novanb premye novanb ok anben kisa k pase. Doktè a evoke misye?

Sik Doktè Ariel moute wi. Epi mon frère depi lè sa desizyon pran li pral ba ou kou kase kou a kisa k pase. Kle kou madame mesye lè André Michel wè l li kòmsi li yon zanj epi kounya tande non tande non li yon zanj kounya kisa k pase madame mesye bap 14 out rive.

Ou konn se doktè li ye? Li fè yon enjekte yon ti siwo manje bliye. Yon ti siwo manje bliye.
Pèt memwa.
Epi kounye a li mete bibo sa nan bouch Lionel Cassy, nan bouch André Michel, nan bouch Marjorie, nan bouch Eric Capier. Epi y ap tete, y ap tete, y ap tete, y ap tete. Yo di yo bon. Y ap tete lèt, tete lèt, tete lèt. Yo di yo bon. Epi kounye a yo panse afè yo nan men yo. Afè yo nan men yo. Kounye a lè doktè Ariel Henry di nou gen lòt pwoblèm wi la a. Li di sa k pase nan bagay la ye. Li di non men nou pa ka ret apye, gen bèl bagay ki pou vini. Yo di a, misye di sa k pase? A gen machin tou?
Kijan? Gen machin tou?
Misye wi, men a gen machin wi. Ki machin nan tann ou non? Epi Ariel Henry di yo tande, e nou pa ka ret apye non. O jan nou, o jan la frape la pou peyi a la, nou pa ka ret apye. Yo di gen machin tou wi, gen machin wi. Epi 3 bmw tonbe pap.

Klè monchè.
Pa bay sa non monchè. E yo gen dejeneratris bagay lò bè machin bagay tèt. Pa gen piblisite isit. An, ou tande piblisite bank Gwezyè a bay pa ou sa. Ok. Mentnan, Ariel Henry fè Renault di jere yo. Kounye a gon lòt pwoblèm ki poze, José Lexidor, Esaïe César. André Michel viza l koupe, l pat gen viza.

Ti paspò ameriken. Bon, nèg a e blan liye. Kòman, sa w di la? Mwen wi, se reprezantan blan an. Wi. Ki di reprezantan w se blan. Epe, epe, epe, epe. Lè viza fin tonbe. Li gen de bon kontwòl avèk blan yo. Viza fin tonbe.
Kounye a nèg yo monte, nèg yo monte ale Etazini. M ap gade 2 twa nèg nan dyaspora, nèg yo, nèg yo, nèg yo. Ou konnen dyaspora vè maten gen yon santiman de patriyotism k ap debake, de patriyòt k ap, k ap, k ap degaje lakay yo. Epi map gade gen de twa nèg nan dyaspora a devan Andre Michel devan Nana Cassy yo pa konnen se kòb la nèg yo vin boule se yon kòb nèg al jistifye mon frère nan dyaspora a ke Ariel Henry ba yo
gade mon chè
kòmsi gen de nèg ki nan kabinè Ariel Henry ki pa pale tou.

Paske se Dera ki te nan ministè planifikasyon, li retire Dera li mete Rika Pyè. Pratikman li ta sipoze menm plim menm plimay. Èske w la? Wè.
Ou wè sa k pral pase la a? Èske nou wè sa k pral pase la a? Donk sdp pap jwenn anyen ankò. Se nan goumen pou yo ye. Si yo ta gen pou yo jwenn yon bagay ankò. Men sa li sot di l la a. Apre 3 mwa?
Kesyon, kesyon direksyon. dekonsantre yo, ann al gade ki jan, ki direktè jeneral ki pral vin ladan yo. E, ann al gade pou n wè si aprè twa mwa pap gen yon lòt remaniman di kabinè ministeryèl e ke gen pil minis nan uit minis yo k pale ankò. Aprè dezyèm lendi janvye 2022, remaniman ministeryèl. Isi, Mateleva.
Make lwa di 9 zan.
Mètnan, mètnan sou baz sa a, Bernard Delatour,
èske kounye a Ariel Henry pa ta gen posiblite pou l bay garanti yon lòt gwoup de moun nan peyi a la a pou yo vin fè politik pou n kapab genyen ranfòse klas politik ki la a? Alò, premye bagay m ta di w. Ranfòse klas politik ki la a epi redefini donk sa ki opozisyon pratiman nan peyi a. Nan analiz ou te fè sou sdp a, E fòk ou toujou konprann ke nan sdp se 3 moun yo. Trè byen.
Agyèl gen pa l ladan l.
Ayayay. Non.
Majorite moun nan la.
Trè byen. Doktè. Hein? Pè.
Sa w ap di la a. Lè w ap fè politik fòk ou konnen ke majori ak Aryèl te nan menm ekip.
Gen 50 mil moun la Gen 50 mil moun la ki di Louko bay tèt ou klòch Konprann Fòk ou konn sa E meyè bagay pou fè Tou depan de laj ou eksperyans ou Si w leve lakay granmoun Lè w nan yon kote w ap viv nan anviwònman Fò do konprann anviwònman an Ou konprann sa m vle di w la Donk sa vle di ke Sdp se pa 3 et demi. De Ariel.
Ariel. Non men lap fè politik o nivo avèk yo. Wi men fòd ou konnen tou majorite ap toujou difisil poul kanpe anfas la Ariel. Trè byen.
Konprann sa se se ekip pal. Trè byen.
Mètnan.
Mwen m panse ke premye minis la ap make pwen. Non la la juske la juske la donk Lap make pwen. li gen momentum nan nan menl.
Tout moun pap janm avè w sa sa se klè men gon bagay ki pase Louko se se alò fòk ou gade l ak pensèt prezidan Lanbè Se moun Ariel. Moun Ariel.
Yo te nan inite ansanm. Nou moun.
Sa se i sipoze klè. Dotan ke nou konnen Prezidan Lambert gon seri èdmi i pa fè vre nan politik. Klè. Donk sa vle di ke
Minis Ariel, Premye Minis la se moun li. Mentnan gon sòti. Prezidan Lambert fè avèk ou.
Nan emisyon Maten Deba. Nan emisyon Maten Deba. Li fèt jedi, si m rapèl. M pa kwè se mèkredi, m panse se jedi. Jedi, trè byen.
Nan mèkredi l ye. Mèkredi l ye.
Jedi,
Valbrun ta pral dèyè l pou l al mete l, pou l al enstale l kòm prezidan. Trè byen.
Nan mèkredi. Nan mèkredi, li deklare. amonizasyon pafèt ke l genyen avèk Palè Nasyonal, sa vle di, se sa w te toujou ap pwone a, kesyon twa moun nan. Trè byen, triumvirat.
Ou konprann?
Li klè e ou mande l ki sa l genyen avèk Premye Minis lan, li di w si Premye Minis lan, si m raple m byen, si l vle l antre nan bagay la.
Konprann, wi Louko?
Se pou w konnen anfas kiyès ou ye.

Valbrun se youn nan moun ki te vle se li k pou nan tèt Youri a. Wi, e se sa fè n te pale de kesyon imatirite sou plan politik, ou sonje? Msye te swete, alò m pral esplike w. Msye te swete l. Valbrun pa vle men li te swete l. Gen de bagay.
Genyen yon pil enstitisyon nan peyi a k al chita a Valbrun.
K al chita avèk Valbrun? Wi. E yo chita avè l. paske yo kwè se youn nan moun ki gen kredibilite nan peyi a. Deme. Wi men sa pa vle di. E koute, koute non, koute, koute, koute. Li ka defann pou sa non. Non, koute, ou banm koute. Mentnan, eske enstitisyon sa yo tou pa pèmèt li nan diskisyon, anfen, nan pale, paske Valbrun pale de ou twa fwa ak Lanbè. Nan pale ak Lanbè a, sa ralanti, m te kab di ou. sa prezidan Lambert anonse a paske Valbrun pa anonse anyen paske Valbrun di w li pa li pa li pa diskite ak pèsonn ke l antann yon bagay men senpleman li pale li pale avèk madam Milann li pale avèk prezidan Lambert li pale avèk tout enstitisyon li pale ak legliz katolik y ap tou di nwèl
donk misye non men misye gen yon pwoblèm. Misye gon pwoblem legalis. Sa vle di ke avan misye pale li pran konstitisyon li di me sa li di wi. Me sa li di. Mentnan kesyon politik pral pran pa ladan. Ou wè sa misye pa nan bagay sa. Men nan dènye jou yo, dènye jou yo. E politik di wi li de.
Li arete trake. Non.
Misye pran konstitisyon an poul di men sal di. Se la misye rete wi, men sal di. Misye menm ale li ekri premye minis lan pou li di men sa konstitisyon an di. Donk misye, misye, misye ou konprann sa m vle di w misye.